Salut mes amours Koman nou ye mwen espere ke nou byen jodi an mwen pote yon video pou nou pou m montre nou koman nou kapab retire tach oubyen bouton spesyalman bouton nan vizaj nou nan yon sèl jou byen rapid. Kòm nou kab remake timoun, yèswa mwen dòmi, mwen leve maten an, mwen wè mwen gen yon ti bouton larm nan vizaj mwen, m kwè nou ka wè l, epi m di a fòk mwen pataje sa avèk nou, sa mwen konn abitye fè pou bouton nan vizaj mwen, fòk mwen pataje l avèk nou. Donk, m pral lave vizaj mwen timoun. Map tou lave vizaj mwen depi kounya epi poum kapab montre nou m ka tou fon sèl montre nou paske m pa vle video a dire twò long. Timoun li toujou bon lè nap fè yon tretman pou vizaj nou pou nou pa itilize menm sèvyèt nou konn eswiye kò nou. Li ta bon pou nou itilize yon lòt sèvyèt, ti sèvyèt apa pou sa, kòmsi pou prekosyon. Ok, mwen menm se sa m fè, kòm m di nou deja, se sa ke mwen fè deja, mwen vini pataje avèk nou. Mwen menm, chak m ap fè tretman pou vizaj mwen, yon tretman kèlkonk, swa pou bouton ou pou akne, mwen itilize yon sèvyèt apa, lè m fin lave vizaj mwen, Pou m siye vizaj mwen pou m seche vizaj mwen. Ban m yon ti tan, m pral lave vizaj mwen epi m ap vini sou nou tousuit ok. Bon timoun mwen fini mwen fini lave vizaj mwen mwen fini lave vizaj mwen kounya nou pral pase avèk etap suivant tou dabò timoun map fè nou konnen genyen plizyè tip de bouton. Gen fi se lè yo pral gen règ yo yo genyen bouton leve nan vizaj yo. Genyen se òmòn yo e genyen tou se lè yo pran solèy twòp yo vin genyen bouton leve nan vizaj yo. Pou akne a li menm genyen 3 tip dakne. Gen akne tip 1, tip 2, tip 3. Ok. Mwen pral montre nou yon fason ou kapab trete akne e yon fason ou kapab trete bouton. Eh timoun ou gen dwa ta pral fè yon ti sòti byen enpòtan mes amours. Swa yon ou ta prale nan yon maryaj oubyen nan yon dine kèlkonk. Epi ou leve. Premye sa ki di w bonjou nan vizaj ou, s on ti bouton. Haa! M pa kache di w, w ap desi, w ap fache. Men, jodi a, mwen pral montre nou 2 fason efikas e rapid pou rezoud pwoblèm sa. Avan mwen kontinye, mwen vle remèsye chak grenn moun ki gentan abone avèk chanèl lan, e ou menm kap gade ki poko fè sa, mwen espere ke ou fè sa nan yon ti tan ki pa two long. Alors mes amours, gen yon bagay anpil moun souvan fè. Ke ki pa bon ditou pou vizaj ou. Lè w gen bouton oubyen lè yon moun gen bouton li pran plezi li pou li kouvri bouton an avèk makiyaj. Sa pa bon. Gen yon lòt bagay osi ke nou inyore de bouton. Bouton se yon bagay natirèl li ye. Ke l te akne, ke l te yon bouton ou pran nan kanpe twòp nan solèy, Ke se te yon bouton ki leve nan vizaj ou lè w pral gen règ ou etc. Ou pa eseye rezoud bouton, ou pa eseye geri bouton avèk makiyaj. Ankò yn fwa mes amours rezoud pwoblèm bouton ak makiyaj, eseye kouvri bouton avèk makiyaj, sa pa bon. Sa ka rive ou prale yon kote trè zenpòtan, ou oblije mete makiyaj la pou fè ti vizaj ou bèl. Men m ta konseye w, imedyatman ou retounen, touswit ou sipoze lave vizaj ou. Paske makiyaj la kisa li fè li menm, se anpire li anpire bouton an, ok. Makiyaj agrave bouton. Rien que ça. Gen moun lè yo gen bouton nan vizaj yo li fè yo mal etc. Kèlkeswa tip de bouton ou gen nan vizaj ou pa eseye kouvri l medam avèk avèk e makiyaj. Une chose très importante mes amours. Avan ou fè kèlkeswa tretman pou vizaj ou, ou sipoze lave vizaj ou dabor. Ou sipoze pwòpte vizaj ou dabor avan ou fè kèlkeswa tretman w ap fè pou vizaj ou a. E lè w ap fè yon tretman pou vizaj ou, mwen t ap konseye nou fè l le soir. Poukisa m di sa? Paske le soir òmòn nou yo travay plis e pi byen. Donk, se pou sa mwen t ap konseye nou lè n ap fè yon tretman pou vizaj nou, fè li le swa. A note mes amours, sa m ap pataje avèk nou la, ce sont des choses ke mwen menm mwen eseye deja. Nou pral kòmanse tou dabò avèk akne. Kòman ou kapab rezoud akne nan vizaj ou? Fason ke, Metòd ke mwen menm mwen eseye deja. Ou kapab itilize yon jèl. Kòman jèl sa rele? Jèl sa li rele Zap Zit. ZAP ZYT. Gade li byen, sa se li menm avèk tout bwat li, pou si ou ta bezwen achte li. Jèl sa li bon pou tretman pou kapab fè tretman pou akne nan vizaj ou ou kapab itilize jèl sa mes amours gen moun lè yap fè tretman pou vizaj yo yo pran plezi yo pou yo mete sa yap mete nan vizaj yo a nan tout vizaj yo nan ou pa fè tretman konsa lè wap fè tretman pou bouton oubyen pou tach nan vizaj ou ou sipoze metel dirèkteman Kote bouton an ye a oubyen kote tach lan ye a. Ou pa mete li sou tout vizaj ou. Non. Mete l dirèkteman kote bouton an ye a oubyen kote akne an ye a. Ok mes amours. Pou nou kontinye. M pral eseye fè l pou nou. N ap pran. N ap pran li. Mwen menm, lè m ap fè tretman pou vizaj mwen, mwen pa renmen itilize dwèt mwen. Ok. Mwen tankou lè map pase jel la mwen just mete li konsa ok men ti bouton pam nan mwen mete li la konsa epi m fè yon nonb de tan avèk li li vini sèch li vini sèch epi m al dòmi mwen pa ale dòmi tou swit pou pa pou li pa retire mwen fin metel epi mwen kite li sèch dabò anvan m al dòmi. Kòm se montre m ap montre nou, mwen p ap kapab kite li nan vizaj mwen jiskaske li sèch, paske m gen yon lòt mwen pral montre nou, tankou jèl sa li menm li bon spesyalman pou akne ok, pou akne, pou tretman akne li bon. Donk m ap retire li epi pou m kapab montre nou lòt fason an. Dezyèm metòd la mes amours mwen itilize l se pou m kapab trete bouton nan vizaj mwen. Kisa mwen itilize pou m trete bouton nan vizaj mwen? Se senp, se sur gen anpil moun ki konnen l. Se senp. Lay. Tou senpleman lay. Metòd lay lan timoun se yon metòd ki trè natirèl e trè efikas. Kòm nou konnen l deja, lay se yon anti-enflamatwa e lay li bon osi pou plizyè maladi. Donk kisa map fè map fann lay la an 2 mwen prale kale lay lan map fann li an 2 epi poum pase li nan bouton an a note mes amours nou pa sipoze frotel frotel frotel sou bouton an non wap just pase li m pral moutre nou koman nou ka fè sa ok ou ka frote li tou piti men ou pa sipoze frote li trop Sa depan de konbyen tan de disponibilite ou ka kite l 15 a 30 minit men mwen menm mwen toujou dòmi avèk li pou m leve avèk li epi ou menm wa fè sa ki bon pou an. Mwen toujou itilize lay vyolè ok map kale lay mwen Ok Mwen koupe li an 2 Puis Mwen pase li sou vizaj mwen A anote se pa sou vizaj mwen mwen pase li sou bouton an Exactement sou bouton an Ok. Ou pa two fwote li mes amours, ou pase li sou bouton an san ou pa fwote li twop. Ok. Si w ap dòmi avèk li, demen maten lè w leve, ou lave vizaj ou avèk savon ou konn abitye benyen deja. Sa pa pwoblèm. M garanti nou mes amours, avèk lay lan, bouton an l ap seche konplètman, E l ap disparèt. Se te yon reyèl plèzi, mes amours, pou m te pataje sa m te konnen avèk nou konsènan bouton nan vizaj e akne. Kèlkeswa dout ou ta genyen, kèlkeswa kesyon ou ta genyen, ou kapab poze m li anba videyo an epi mwen menm m ap reponn nou. A la pwochèn mes amours pou yon lòt videyo sou chanèl la. Babay!